Anndan videyo sa, mwen pote tout detay lè yon gason voye rezon ki koz li pa ta sipoze jete l. Menm lè yon gason ta renmen bat laponyèt, lè w fin konnen tout detay de spèm ou, ou pap gen anvi jete spèm ou ankò. Ou te mèt gen 90 ans, Wap di w pap jete sperm ou paske wap konn boul verite a. Mesye yo pral fè stil. Mesye yo pral ouvè kò yo lè yo fin gade video sa. E medam yo tou, gen medam ki pral kontan, gen medam ki pap kontan. E gen medam ki pral di Joniz, se ou menm ki fè marim jodi an pa vle jete sperm ni pa vle jete lèl voye poul pa jetel poul pa voye deyò. Ebyen koukou la team, Kòman nou ye kòman nou ye sa kap fèt se Shanice ankò ki retounen back ak yon lòt video pou ou video sa m pote pou ou jodi an se tout detay èske li enpòtan pou jete pou jete lè w voye èske li pa enpòtan tou pou w jete l èske l enpòtan pou lè w fin voye fòk fi an ta bwè l èske l ka itilize l tankou yon lèt nestle Kòman sa ye? Men fito gade video sa jiska la fen. Avan ke m rantre anndan video a, m ap salye chak grenn fanatik fidèl, chak grenn ansyen e nouvo abòne ki aksepte konekte ansanm avèk chanèl sa, ki toujou pataje, ki toujou like, ki toujou kite yon kòmantè, pa bliye, Jonise L. Jwen Solisyon Relasyon gen yon lanmou pou ou, konn kantite fò ke lanmou sa bat fò pou ou, m ap mande w rete konekte avèk chanèl lan, Pa avanse videyo sa, gade l jiska la fen ou pral konn kantite vitamin, kantite enpòtans ke spèm gason an li menm li genyen. M kon. Eske w te konnen spèm gason jwe yon gwo wòl majè nan sosyete a, sou mache entènasyonal la e nan vi chak grenn fanm ki aksepte fè yon ti bèf pou yon gason, nan vi chak grenn fanm ki aksepte gen yon mari nan kay? Ebyen, spèm gason an jwe yon wòl majè. Li enpòtan. Èske w te konnen tou, spèm gason an li menm, yo itilize l nan pwodui si kosmetik, tankou krèm, savon? Èske w te konnen sa? Gen yon molekil ki rele spèmidin. Spèmidin sa a, Ou konn kisa w jwenn ladan l? Ou konn kisa l fè? Ou konn ki wòl li anndan lavi chak grenn fanm ke lè yon gason voye anndan w, oubyen lè gason an voye nan bouch ou, oubyen lè ke ou itilize spèm gason an pou fè fasyal, pou pase nan vizaj ou sitou lè w gen bouton, spèmidin nan, Lè w rankontre l nan spèm gason an, li fè gwo mirak nan lavi w. Li fè gwo mirak sou sante w. Li fè gwo mirak se youn ki nan rezon ki enpòtan ke yon gason pa ta sipoze jete spèm ni paske mirak sa w m pral site la, vitamin sa w m pral di w lan la ou jwenn ni nan molekil sa ki rele spèmidin nan. Ou jwenn ni nan molekil sa

Li bon pou pow. E sesi, spèm gason an gen anpil pwoteyin ladanl. Ou pral sezi tande enfòmasyon sa. Pou di yon bagay ke gason an voye, eske m ka bwèl? Eske m ka itilizel pou vizaj mwen? Eske m ka pasel nan vizaj mwen? Piske son bagay ki glise. Son bagay kontijan frèt kòman m pral itilize l. Ebyen maladi sa yo m pral site la ou menm ki fè maladi sa yo ou gen mari w pa kite mari w jete spèm gason an li genyen molekil sa ki rele spèmidin nan ladan l poukisa li bon ki kantite pwoteyin ke li genyen ladan l ki vitamin ou kapab jwenn nan sa ki rele Spèm nan, ki se gason lè gason an voye l, oubyen sa ki rele spèmidin nan, se yon molekil ke ou jwenn anndan spèm gason an, li rele spèmidin. Konn ap di eske yo ka bwè l, genyen ki konn ap di y ap fòse bwè l, oubyen genyen ki di swa jamè gason an te mèt kite yo, yo p ap janm bwè l. Ebyen avèk molekil sa yo, molekil sa ki gen anndan l ki rele spèmidin nan ke yo itilize l menm nan pwodui si kosmetik, ke yo itilize l nan krèm, Dèfwa gen de bouton konn gen nan vizaj ou, ou konn ap jwenn krèm ki rele spermidine, se nan vizaj ou ke yo ba ou l pou aplike l, e li konn vrèman ede w. Ebyen pwoteyin sa yo ki gen ladan l lan kòman yo rele, poukisa ou itilize l, pou ki maladi ke spèm gason an Pou ki maladi spèm gason an li menm li itil e li bon? Tim, Spèmidin ou spèmin, se yon molekil natirèl ke gland postat nan li menm li pwodui. Sa vle di, imedyatman ke nèg nan li menm li voye tout pwoteyin sa yo, yo deja tonbe, yo deja sòti, imedyatman ou menm ou ap tande pwoteyin sa yo, ou ap di kèt, se konsa, Spèm gason an te genyen valè, l te gen enpòtans. Nòmalman, nan spèm gason w ap jwenn sa ki rele spèmidin ou spèmin, menm jan m sot di w talè a, se yon molekil ke spèm gason an li menm li pwodui nan glann pwostat li, men lis pwoteyin w ap jwenn nan spèm gason an, lis vitamin ke li genyen ladan l daprè laboratwa. Nan spèm gason an, w ap jwenn li genyen jèm de ble, w ap jwenn li genyen nwa, nwa sa anpil moun okap konnen l ke yo itilize l anpil, l w ap jwenn li gen nwa, w ap jwenn li gen jèm de ble, w ap jwenn li genyen bwokoli, w ap jwenn li genyen chou, w ap jwenn li genyen fwi e legim, w ap jwenn li genyen fwomaj. Sa vle di, spèm gason an li rich an vitamin. Èske li enpòtan pou w bwè l? Èske l p ap pwovoke maladi sou sistèm sante w imedyatman ke ou fin bwè spèm gason sa a aprè kèlke mwa? Èske w ap santi malalèz oubyen w p ap santi malalèz? M ap fin ba ou pou maladi ke li bon yo, spèm gason an li menm li bon, aprè sa m ap di w èske ou kapab bwè l, men ki kondisyon ki genyen si w bwè l, kisa l ka fè, avèk si ou bwè l kisa l pa ka fè. Pou maladi spèm nan ou jwenn molekil sa ladan ki rele spèmidin nan ou spèmin nan, pou maladi ke li bon, li bon pou moun ki fè dyabèt, li bon pou moun ki gen pwoblèm kè. Nòmalman, si tout fwa ou pa ta vle bwè spèm nan, Ou kapab itilize fui legum yo. Ou kapab itilize nwa, ou kapab itilize jèm de ble an, ke tout moun konnen ble gon pakèt vitamin ladan l, nwa sitou gon pakèt vitamin, brokoli gon pakèt vitamin e chou an li menm li gon pakèt vitamin, ou menm ki renmen itilize fwomaj, nòmalman k ap ede kò an si tout fwa ou pa vle bwè sa ki rele spèm mari w e ke yon moun ou gen vi ansanm avèk li, w ap viv ansanm avèk li, nòmalman n pral di w rezon ki koz ou pa sipoze bwè spèm. pèm nan si tout fwa ke li pa pase nan yon laboratwa. Rezon ki koz ou pa ou gen dwa pa ka itilize spèm gason an. Ou gen dwa pa ka bwè l. Rezon, Lè ke ou rantre nan relasyon seksyèl ansanm avèk yon moun, ou toujou bezwen ap pwoteje tèt ou, ou toujou bezwen ap pwoteje sante ou, ou toujou bezwen ap pwoteje vi ou, ou toujou bezwen rete an konfyans. Men pa bliye. Gen yon pakèt gason, imedyatman yo rantre, yo bezwen pou yo antre nan relasyon seksyèl ansanm avèk yon moun, yo gen anvi, dezi seksyèl yo tèlman ogmante, yo rantre nan relasyon avèk nenpòt moun. E dèfwa yo konn pa menm pwoteje tèt yo. E genyen tou ki pa janm chwazi pou yo ale konnen kòman e e e kòman stati yo ye. Yo pa janm konnen kòman etad sante yo ye egzakteman. Sa se youn nan rezon ki koz imedyatman ke ou avèk on moun, ou gen dwa pa kapab al bwè spèm ni. Se pa paske li pa bon, se pa paske li pa gen valè, se pa paske li pa gen enpòtans, Se pa paske li pa gen pwoteyin, se pa paske spèm nan pa genyen e vitamin ladan l, men se paske ou vle pwoteje stati pa w, ou vle pwoteje sante pa w, puiske spèm sa ke w apral bwè an, li pa pase nan yon laboratwa, puiske spèm gason sa ke w apral w apral bwè a se pa yon moun ke ou pa konn ki tip de maladi ke li fè, ou pa vrèman konnen etad sante moun sa, se rezon plis ki koz ou gen dwa pa ka bwè spèm gason an. Men imedyatman ke son moun ki fè tout egzamen l, son moun ke ou konnen etad sante moun sa li anfòm, etad sante moun nan li kòrèk, e sesi ou kapab bwè spèm moun nan. Paske moun sa pa gen jèm maladi ke l pral pote ba ou, men. Si tout fwa spèm moun sa se pa yon spèm ki pase nan laboratwa, ou pa konnen kòman etad sante moun sa ye, ou pa oblije bwè l piske l kapab transmèt ou de maladi. Espèm nou ap di la yo se de moun ki byen manje, ki byen bwè, ki fè spò, se pa spèm ki malad e ke ou kapab sèlman ale pou di wap pran spèm sa ke ou pral bwè l. Spèm nap diw ki genyen vitamin, ki gen proteyin, ki bon pou moun ki kadyak, ki bon pou moun ki fè dyabèt, pou ki bon pou lestoma, ki gen plis vitamin ladann lan, se moun ki ap byen nouri, moun kap byen manje, moun kap fè spò, e se moun tou ke spèm yo pase nan laboratwa, se moun eta de sante yo, yo anfòm. Ebyen gen kèk maladi, maladi sa yo ou kapab pran yo pandan setan Ou al bwè spèm nèg sa si tout fwa ke moun sa se pa yon moun ou fè konfyans, se pa yon moun ke ou konnen istati l, ou kapab pran maladi 4 lèt lan, ou kapab pran HVP, viris papiyoma imen, ou kapab pran sifilis, ou kapab pran enfeksyon tou, puiske moun sa w pral rantre nan relasyon ansanm avèk li an pral bwè spèm li an ou pa konnen stati l, ou pa konnen l egzakteman kòman li ye, ou pa konnen vi moun sa vrèman, ou pa konnen, ou pa gen yon etadkonfyans lakay moun sa, se tout rezon sa yo ki koz ou gen dwa pa ka bwè spèm moun nan. Mwen byen di, si tout fwa, laboratwa li menm li pa konfime ke spèm sa li an sante, M pa konseye w bwè l puiske chak moun gen dwa gon maladi k ap devlope lakay yo du jour ou landemen. Men imedyatman se yon moun ou gen yon etad konfyans lakay li, se yon moun ke ou fè konfyans, ou kapab toujou itilize ti lèt kanasyon, ou kapab toujou itilize ti lèt nesle w puiske l ap kenbe w trè anfòm e w ap rajeni ladan l. Coucou la team se la nap mete fen avèk premye video a map mande w silvouplè pa bliye plase abòne w espas kòmantè lan li ouvri pou ou kite kòmante pa w lan lan pa ezite poze kesyon nan espas kòmantè lan mwen la pou m reponn ou Jonizel Jean solution relation renmen w anpil antouka mesye m konnen jodi an la nou pral fè Stil, ansanm avèk spèm nou ke nou te konn ap jete, nou te konn ap gaspiye, nou vin konnen tout valè, tout enpòtans ke li genyen ladanl pou tout maladi ke li bon. Joniz renmen nou anpil, rete konekte avèk chanèl la pou yon lòt videyo, nap retounen pote pi bon bagay pou ou toujou. Love you.